Bonjou bonswa tout moun ane cho rentre lakay ou pou yon nouvel enfòmasyon ka fè an pil aktyalite sou tout rezo sosyo yo mè chè zami nou vin pale ou de kadibi ki se yon rapez dorijin dominikèn e ki petèt ou menm kap gade m konn tande pale de li ebyen kadibi nan moman sa a. Li ap preche lapè antre Repiblik Dominikèn e Ayiti, kote ke li mande Repiblik Dominikèn ak Ayiti pou yo sispann goumen. Sijè sa li kòmanse dènyèman apre yon piblikasyon ke Cardi B li te fè de yon foto yon Ayisyen ak Dominiken ki kole drapo yo ansanm kote ke yo tap manifeste, ebyen Cardi B te di nan piblikasyon an ke se sa li renmen, li renmen inyon. Paske li menm se sa lap preche. Fò m di nou ke anpil anpil dominiken te mal entèprete sa Cardi B te di an, yo di ke Cardi B vle fè konnen ke fòk 2 peyi sa yo ta rive fè yon sèl. Anpil dominiken tap kritike Cardi B, joure Cardi B, yo menm fè. E Cardi B konnen ke eske l pa sonje tout mizè ke Ayisyen fè Repiblik Dominikèn pase, eske l pa wont pou l ap mande pou Ayiti ak Repiblik Dominikèn ta fè yon sèl? Ebyen, Cardi B li menm li vreman pa t ka sipòte kritik sa yo ke Dominiken t ap ba li pasi pala, li te oblije fè yon live pou l di ke li pa t janm mande pou Repiblik Dominikèn ak Ayiti te fè yon sèl, tout sa li menm l ap mande se lapè antre 2 peyi yo, li pa vle goumen antre yo menm paske sa a repete twòp. Li kontinye pou l di ke e lè yon Ayisyen oubyen yon Dominiken rantre Ozetazini, yo trete yo menm jan, pa gen diferans, yo pa gen respè pou yo. E li menm kontinye pou l di ke li gen fanmi li ki trè blan, ki gen koulè blan, yo. pa respekte yo Ozetazini. Donk, penpòt sa k te pase antre Ayiti e Repiblik Dominikèn, li lè li tan pou nou bliye sa, li ap preche lapè antre 2 peyi yo. E li di tou, si Repiblik Dominikèn kontinye ap monte tèt li sou Ayiti, ap pran pòz yo sou Ayiti, e Bondye gen pou l an kolè kontre Repiblik Dominikèn, li ka menm voye on siklòn pou l kapab detwi peyi a. Ben mezanmi fòk nou di ke kritik yo te vrèman pat dous pou Cardibi, se te kritik, movè kòmantè pasi pala, anpil medya tap fè anpil vye kòmantè kontre Cardibi, ebyen fòk nou di tou ke Cardibi te ase kourajez pou l te fè yon live pou l te eksplike de fwont an konb poukisa li mande lapè antre Repiblik Dominikèn e Ayiti. kote ke li di nou ap viv sou menm il li lè li tan pou nou bliye le pase pou nou fè on sèl nan lapè pou nou ini nou Cardi B te vrèman an kolè kote ke li tap eksprime l li tap di ke nou te mal entèprete sa m te di mwen pat janm mande pou 2 peyi sa yo pou yo te fè pou yo te fè on sèl sinon mwen tap preche lapè paske se sa m renmen Cardi B te tèlman tèlman an kolè kontre anpil moun ki tap jije l ki tap kritike l Ebyen li te rive yon moman kote ke li renonse ak peyi papa l, li di ke li pap retounen nan Repiblik Dominikèn jamè, jamè, jamè, li pap met pye l nan peyi sa a, li pap ni pale de Repiblik Dominikèn ditou, paske Repiblik Dominikèn fè sèlman bese moun, yo pa janm leve moun, ti krik ti krak yo tande yon sijè, yo pa pran sans li, yo di nenpòtekwa. Ebyen se konsa Cardibi te reyaji anvè tout kritik, anvè tout kòmantè sa yo ki tap fèt sou do l. Fòk nou di ke Cardibi se yon trè grand rapez ki nou kapab di se premye dominiken piblikman ki ap defann ayisyen, ki ap mande lapè pou ayisyen, ki ap mande pou repiblik dominikèn sispann goumen ak. Ayisyen. Nou panse ke se yon trè bon jès, trè bon jès de Cardibi, men malerezman anpil Dominiken prann mal. Donk ou menm ki petèt ap gade videyo sa a, ki gen yon kòmantè a lese, nou envite ou kite yon kòmantè, ban nou yon like, e eske ou apresye fason ke Cardibi li menm li reyaji, eske ou panse se tout Dominiken vrèman ki gen pwoblèm kontre Ayisyen, Donk si ou vle pataje ansanm avèk nou, ou vle kòmante ansanm avèk nou, pa neglije fè sa. Ban nou yon like, kite yon kòmantè anba videyo nou an. Nou remèsye w paske w t ap gade nou.